Eske n konnen gen yon lè k ap rive gen anpil chèf gang k ap kòmanse tiye patenè yo kòmsi bandi k ap tiye bandi parèy yo paske y ap wè pa gen chwa konsa tou gen yon lè k ap rive n ap sezi wè menm jan sa kòmanse fèt kafou la. Paske m pa pwofèt de malè non. Se bon sans k ap gide m. Aktyèlman Kafou, byen ke gen anpil moun vizaj enkoni k ap eseye al abite Kafou tou pou lenstan, ke m swete moun nan Kafou aranje yo mete yo sou men yo. Men Kafou kounye a gen yon bagay k ap fèt. Kote bon polisye ap trake polisye t pa fin bon moun. E pami yo peroje. Koman nèg ou se polisye e te gen chans kap travay nan sèvis envestigasyon nan omega. Ti piter. Aloske misye dako li se youn nan pi gwo alye krisla gen nan kafou. E avan yè nèg yo egzekite yo stope 2 bon solda misye. E misye bezwen vanje solda sa yo ki se Josué ak Tayson. On ti tan aprè nèg yo vide atè pou li Kakout ak Stanley. E pandan nap pale la, antre kafou, antre krisla ak pewoje kafou e pon bagay fasil li. Yo ka antre men, se pa menm jan l te ye dan le tan. E si yo antre, yo ka antre an chal kalis. Men se pa jan l te ye, nèg yo debake, vin fè lòbèy nan kafou, bagay sa yo preske pa fèt ankò. Paske gon santiman de revolt ki anime yon pakèt bon polisye, dayè gen nèg ki menm pale avèm ki dim TT ou kritike nou twòp, m di mesye m pa kritike n, mwen jis denonse move konpòteman n genyen, paske nou paka polisye pou nou dakò ap kolabore ak gang. Depi w nan nivo sa m ba w garanti, jou w konte, e malerezman se sa k rive pou polisye sa n ap gade sou ekran, misye rele Johnny Egalité. Misye son super star li ye sou tiktok. Kont misye sou tiktok li rele komandan pa peze. Al sou tiktok kounya tape komandan pa peze wap wè misye. Wap wè tout video misye yo. Men eske n konnen dayè gon lè m te denonse misye deja. Eske n konnen anpil moun sou kabarè. te toujou ap denonse misye pou konplezans, pou konplisite misye avèk yon seri chèf gang nan lè l la. Kè, pa egzanp, yon nèg ki abitye fè zòn Kafou Douya yo abitye wè polisye sa a k ap brase chofè yo. Bon, sa a, m ka di l pa grav. Li grav wi, men ann Ayiti, m te ka di bon, sa pa grav. Pito se chofè misye t ap brase. Men misye, se pa sèlman chofè yo l brase nan lari an, petèt fanmi l la gendwa ap tande oubyen yo ap wè misye ap kriye, o se te yon bon polisye, nèg saj, ok, jiskaprezan n pa di sa, nou pa di misye pa saj, nou pa di li pa bon moun pou ou, men si w al mennen yon ankèt nan kabarè pou lenstan, y ap di w polisye sa se yon nèg ki te nan gang avèk Bogi, Makès. Big si ki nan program car wash avew tout tan. Al men nan ket kabare pou we dayè map gade depi kilè bon m gade sa pou m we depi kilè gen plizyè pa egzanp map gade yon teks depi 2 novanm 2022 kote kabare on paj tap denonse misye yo te poze l kestyon. Yo di kòmandan Johnny Egalite nan Titan 1 alyas pa peze. Siw se polisye vre, ou gen anpil eksplikasyon pou bay pèp kabarè a. Ou nan pwogram car wash ak nèg izo yo nan minotri. Reyinyon ap fèt lakay ou ak Bogi tout jounen. Kiyès ki Bogi? On chèf gang. Se misye t chèf gang Titan 1 aktyèlman. Son peyi difisil. Mete Titan 1 ak Lafito ansanm. ou sèl swadizan polisye nan blòk la, vin di nou. Sa di misye se nèg nan blòk la, men te gon lòt nèg ki te sou smat la te, bon misye kanmenm gang tou, men ki te li menm te opoze, se te Blèk, kòmandan Blèk. Nèg yo aranje yo etenn Blèk. Misye sèl polisye trete nan blòk la anba a. Misye toujou nan pwogram ap bwè a nèg yo trankilman. E lè m al gade kèk reyaksyon, paske mwen menm, lè m ap tcheke s on nèg, paske pa bliye m di nou, misyon pa m nan se pa pou detui pèsòn. S on nèg ou fè sa t bon, m ap di bravo pou ou. Men si w enplike nan yon seri de detay tou, pa gen anyen m pral di pou ou, paske m pa avè w. Pa egzanp, lè pòs sa te fèt, gen yon nèg ki kòmante, ki di a, misye s on polisye gang li ye. Misye kontinye pou l di, li se premye nèg ki te konn bay nèg yo M4 pou vin fè dezòd nan Titan 1. E se pa sèl misye te fè sa. Gen plizyè lòt polisye. Dayè, gon polisye te viktim Borepo, se nan menm kontèks sa misye te viktim. Misye se polisye, alòske l ap kolabore avèk gang Jeff la nan Kanaran. E lè m al gade. yo di m ke kòmandan Jhonny Egalité alyas Pa Peze, misye se yon polisye titanyen ki ak bòs Bogi, lè sa yo te fèk plase Bogi m t ap denonse misye. Depi lè Izo ak Jeff plase Bogi a, se kay kòmandan Jhonny Egalité tout reyinyon fèt, polisye misye ye wi, lakay li reyinyon ap fèt. Gen Evenson, Evenson ki se twazyèm chèf gang Kanaran an. Misye toujou chita bwe avèl aloske pètinamman l konnen e chèf gang yo ye. Ah m paka fè sa. Bon bon bon m gade si m ta montre nou a kiyès misye regilyèman ap chita de nèg ke m ap denonse isi a. Sa vle di ke bon bon m di nou mwen menm m toujou ap defann lapolis men kelkeswa polisye ki pèdi wout li pa dezole. Paske nan nivo n ye la a, pa gen kenn kouvèti n pral fè pou pran kenn chèf gang. On nèg ou se polisye rete nan liy polisye w. E m ap di w sa pou listwa. M pa bezwen di sa. Men sof ke misye tonbe yè swa nan Kara 2. E yo pa wè kadav la. Yo pa wè l. Men sa sèlman m ka di, m pa menm kwè se bandi t touye mouche. M pa ap di plis. Paske m di w gon lè k ap rive nan nivo polis la. Hein bon kot bogi men bogi men nèg ki bogi a misye se li t chèf gang titan 1 pou yon polisye pran plezi se lakay ou reyinyon ap vin fèt pou wap bwè a nèg yo alòske ou konnen pètinamman se chèf gang yo ye ou paka fè sa sa di kel te bigsi kel te makès kel te bogi. se chef gang yo ye kap kidnape tiye vyole ou se polisye ou dakò kolabore ak yo gen yon lè kap rive tout bon polisye ap revolte e kelkeswa polisye ki pa vle kenbe liy ni kòm bon polisye dezole sa ka rive yon lè lakwa al lakay ou e son mesaj kem lanse paske gen anpil bon polisye t kòmanse revolte e remake misye mouri kelke zè apre lasasina du policier Roberto Chalestin. Reflechi sou sa ok. On sinyal ki lanse, dayè nou nan yon kontèks trè patikilye, nou pa kapab ap swete pou n ta gen polisye k ap kontinye viktim. Men on polisye ki dakò kolabore ak gang, li plis kriminèl pase Izo. Tande byen, yon polisye nan kontèks sa a ki dakò ap chita menm kote ak gang, tankou nèg sa yo sou ekran n ap gade la, yon polisye dakò ap chita ak yo, nèg sa pi kriminèl pase yo. E nan kèlkeswa peyi kote moun ap fè peyi, lè yo jwenn yon polisye trèt nan mitan yo, yo jwenn yon sòlda ki trèt nan mitan yo, gon jan yo trete ak li. Kòman w imajine? Gen de bagay m chwazi pa di jan m di nou an. Se paske m estime bagay sa yo twò grav pou Larepiblik wi. Men se de bagay k ap repete tout tan. Kòman w imajine pou yo kidnape yon moun, moun nan al pote plent dcpj, avan l rive lakay li, Pou bandi a relel poul dil ke ou sot dcpj men sa w sot di. M pa gen pwoblèm non. Sa te ka rive pa egzanp bandi a rele li di ke a ou tal dcpj gen dwa son fòm de presyon. Tande byen wi. Ou byen gen dwa tou yo kòm yo gen antèn tout atè a tout kote gen dwa yo wè moun nan tap rantre epi yo rele baz pou yo di a mwen entèl sot dcpj wi. Men lè bandi a rele w pou l di w wi ou t al dcpj e men tèl pawòl ou di. Sa a li grav. Sa se gwo, se gravisim. Kounye a si yon lè ou ta mete men sou yon polisye konsa, sa w vle di la. Nèg sa pi rèd pase Izo wi. Se pa avan yè la m ta prezante non polisye ki se enspektè de polis. Enspektè wi kap sot chèche bal mirbalè Joachim Pierre pa gen bon m di w wè nèg sa yo ou imilye yo kòm potko gen bagay bwa kale a men ou wè nèg sa yo lè w pran nèg sa yo ou imilye yo ou mennen yo chandmas ou fè yo rete a kalson. Kòm se polisye l ye, ou gen dwa di pèp la ok n ap ba l prizon men antretan ba l yon ti afeksyon pou nou piblikman. E nèg sa yo pi kriminèl pase chèf gang n ap gade sou ekran yo la. Paske gon chwa pou fè. Se swa w dakò antre nan gang oubyen ou dakò se polisye. E gen anpil polisye t viktim e nan lach wi. Nèg la sèlman kontante li nan inite, li pote inifòm nan poul ka touche prim ke yap bay. Men li pa ale vrèman kòm konbatan, kòm sòlda. E nèg sa yo mouri pi fasil. Gen nèg menm si lap mouri, men l pap tonbe konsa. Nèg yo ap tiye kòmandan Gabo. Misye gon 9 milimèt nan menl. Misye lage nenpòt 4 a 5 nèg atè. Menm si l konnen nèg yo ap manje l vre, yo manje l. Men avan l tonbe li menm avèk grenn 9 milimèt lan, misye vide plizyè nèg ak tè. Se sa kon sòlda. Sa di lè n kenbe yon trèt nan mitan nou, gon jan pou n trete ak li. Nèg sa yo pi frajil. Lè gen de polisye ki vle travay, epi nan mitan l gen trèt. Nan komisarya kwadèboukè, Ou sonje zo tap esplike sa e son verite mwen denonse l plizyè fwa isi an. Polisye kap fè antèn sou tèt lòt polisye ak bandi. Kisa sa vle di? Polisye wi kap fè antèn sou tèt lòt polisye. Sa vle di lè gen bon polisye t kwaze a yon nèg konsa pa poze m kesyon. e m ba w garanti petèt se yon bagay ki deklannje la tou. Depi yo remake yon nèg se move grenn ou ye, gen yon jan y ap jere w. Menm kadav ou yo pa p jwenn.